Bonjou bonswa pèp ayisyen nenpòt kote ou ye nan mond lan mwen voye gwo kout chapo pou nou ebyen enfòmasyon mwen pote pou nou jodia la sou yon manman penmba ki se zen devlope ayiti ebyen se kote ke ikrèn li menm ebyen ki menase larisi ebyen la se ret branche ou pral jwenn tout detay sa yo la nèt e. kesyon lapè nan Matisan, ebyen la a kote ke majorite popilasyon an pale lè y al fè yon kout je nan Matisan e kote yo te kite kay yo, ebyen la a lè moun sa yo rive, ebyen yo wè se fatra avèk dlo. Ebyen ki pran ki pran ki pran kay yo mezanmi se se vreman tris e yo nan yon sant nan sant yo ye a mesye leta pa ba yo manje li pa ba yo bwè anyen ebyen sèlman popilasyon la li menm ki kanpe la sou kont Bondye men mezanmi sa vreman fè wont. Paske si nou ame yon pa yon pa yon pakèt nèg ebyen nèg sa yo menm kounye a yo vin ap bay pèp la pwoblèm men nou menm etanke etanke vakabon k ap bay k ap bay lòt vakabon sal parèy nou zam ebyen nou ta sipoze pran responsablite nou ebyen moun sa yo pou nou ankadre yo men sa yo vrèman fè wont kounye a la pou pèp la ap di yo pa gen manje yo pa gen bwè ata dlo yo pa gen pou yo bwè mezanmi e leta monchè. E sa vreman fè wont pou menm ansanm avèk tout akolit ou yo. Enhen, ebyen la kote gen e nèg yo la yo menm nan Matisan ki anonse lapè, men nèg yo pa fè okenn lapè vre. Nèg yo pa fè okenn lapè vre, paske si gen yon lapè ki pou fèt, ebyen fòk tout nèg li menm retire retire kò yo nan espas lan, ok? Fòk retire tout nèg retire kò yo nan espas lan, ebyen Pou mesye leta li menm al netwaye lari a ebyen moun ki ka antre lakay yo pou yo re antre lakay yo se sak lapè men nou tout nèg pa ka al la sma vèk gòl zam nan men epi kounya pou nap pale de lapè kòman kijan lapè fèt a mesye sispan sispann bay moun pawòl tafya humm ebyen la ann antre nan enfòmasyon yo.
pote pou ou se konsènan gè Ikrèn Risi a ki ka pran yon lòt dimansyon paske nan mwens pase 24 è Larisi sibi 3 atak dronn Ikrenyen sou teritwa pa l la e sak etonan an se pa menm tou prè fwontyè Ikrèn nan lame Ikrèn lan atake yo atake omwen De baz ayeryèn militè, gen youn ki tou prè Moskou, se kapital peyi sila, vil kote prezidan ris la, Vladimir Putin chita kò l nan Kremlen an. Donk kisa bagay la ye? Depi aprè envazyon ris sa, se pilonnen Larisi toujou ap pilonnen Ikrèn. Atèl pwen, se loksidan ki toujou ap ede Ikrèn, ke se swa nan materyèl ak fòmasyon, epi teknoloji. Men nan zam loksidan. te toujou ap bay yo, yo te toujou klè sou sa, yo pap bay Ikrèn misil a lon pòte yon fason pou l pa al tire misil sou teritwa Larisi ki kapab pwovoke yon gè mondyal paske Larisi te toujou menasan kèlkeswa peyi ki bay Ikrèn zam ki pèmèt li atake teritwa l ke teritwa sa tou konsidere l kòm enmi anfas Larisi. Dotranplis, ap gen replik. K fè ameriken te toujou pridan ak zam yap bay ikrèn yo menm ikrèn te pè tou poul pa teke grenn lyon an kap dòmi paske loksidan te toujou avèti yo ki danje sa gen ladanl men ikrèn te toujou ap bay larisi kèk ti frap sou teritwa ki tou prè fwontyè yo se kòmsi m ta ka diw repiblik dominikèn ap goumen avèk ayiti epi ayiti deside atake daabonn ki se yon teritwa tou prè fwontyè l men li pa rete de lwen konsa pou l atake pa egzanp kapital Santo Domingo donk se jis yon egzanp ok paske mwen menm m pa vle gè mwen vle lapè ant Ayiti ak Repiblik Dominikèn byen ke son bagay ki enposib pou gè brèf se te toujou ti tèk bawonn ke Ikrèn te toujou ap bay Larisi men sepandan nan dènye 24 è sa yo la. Ikrèn pwouve toutafè le kontrè, menm si ofisyèlman li pa reklame sa ki fèt yo. Men, daprè otorite ris yo, Ikrèn bonbade 2 baz militè ris anndan nannan teritwa ris sa. Donk, jan w ap gade nan kat la la a, sa w ap gade devan w lan la a, e Ikrèn rive atake Larisi a plis pase 650 kilomèt distans de teritwa Ikrenyen an e kote fòs lame 2 peyi yo ap twoke kòn yo a. Donk, pou yon dronn vole tout distans sa a, pase de de distans sa a pou ale rive jis kote sa a w ap gade la, anpil moun wè. sa kòm yon feblès nan nivo defans fòs ame ris. Youn nan baz sila yo ki a anviwon 700 kilomèt de Moskou, ki se baz ayeryèn Engels 2, se la ke avyon bonbadye estratejik Larisi yo pake. E jan de avyon sa yo, kantite la Risi genyen yo trè limite, ki la pou, yo la pou transpòte bonb nan yon distans trè long, e ak potansyèlman zam nikleyè tou. Donk, selon kèk ekspè, le fè ke jan de avyon sa yo sibi gwo domaj apre atak dwòn kamikaz Ikrenyen yo nan dat 5 desanm nan, sa se yon kou di pou la Risi. E swit ak atak sila a, Gen 3 militè Ris ki fè vwèl pou peyi san chapo. Kèk avyon enpòtan pou Larisi touche. E malgre otorite Ris yo akize Ikrèn kòmkwa se yo ki dèyè frap sila a, Ikrèn pa janm reklame frap sa yo. Poutan, divès ekspè ki t ap analize frap sila yo sou baz aeryèn Ris yo fè konnen se ta yon seri de. Ansyen dwòn ki date epòk Inyon Sovyetik ke Ikrèn ta modifye ki pèmèt yo atake Larisi konsa. Donk si otrefwa se te Belgorod ki tou prè fontyè Ikrèn nan, e. Janm sòti emisyon sa pou.
Lame Ikrèn nan te konn atake enben mezanmi dezòmè Ikrèn pran yon lòt dimansyon li atake anndan nannan Larisi anndan teritwa Larisi a a plis ke 600 kilomèt son bagay tèt chaje e otorite Ris yo tèlman fache yo pilonnen Ikrèn ak misil men erezman pou Ikrenyen yo daprè sa ke otorite yo di fòs lame Ikrenyen an atravè sistèm defans yo a kraze

Yon ayerodwom ki touche yon rezèvwa stokaj petwòl. Vil sa a kote stokaj petwòl la touche a, li tou prè fwontyè. Donk Ikrèn ki sanble repran konfyans fas ak Larisi nan kad gè sa a. Men depi kèk tan, aprè divès teritwa yo fin pran nan men fòs lame ris la, ou santi ke fòs lame ikrenyen an de jou an jou ap re pran konfyans yo tèlman kwè nan tèt yo kounye a la ou wè se se frape yap frape larisi anndan teritwa l donk se kòmsi m ta ka di w yo defye sistèm defans larisi a ke anpil gwo ekspè te panse ki tèlman sofistike paske imajine w larisi ap mennen yon gè konsa li anfas loksidan anpil moun te panse sistèm defans ris la pat osi banal konsa e se ak presizyon ke Lame Ikrèn la frape sib sa yo sou teritwa Ris lan ki se sèlman enstalasyon militè nan peyi Larisi. Raple ke se menm dronn sa yo ke Ikrèn te itilize pou l kraze gwo bato Moskva Ris lan ki te koule a. Fòk nou di w anpil Ris kòmanse gen kè sote apre bonbademan sila yo ke lame Ikrèn lan fè sou teritwa Ris sa, yon dosye n ap swiv de prè. Donk se detay sa yo ke n te pote pou w nan videyo sa. Bon, pèp pèp ayisyen an, an fèt la direksyon Ikrèn ap pran la moman la, ebyen eh se yon direksyon twazyèm gè mondyal. Men, eske an 2022, nou prè pou yon gè mondyal? Non. Mwen menm, mwen mande lapè nan mond lan. Mande lapè, paske kowona, kowona vini la, li mete tout mond lan an tristès, ebyen, an 2022, se pa lagè nou bezwen. Ikrèn chache yon kote ou met kò ou. Ok. Ebyen la, dosye imigrasyon nan Sendomeng, ebyen la jou an jou, e se grav sa vin pi grav, ebyen kote ki e yo pa, yo pa nan antre kay moun pran moun ankò, men e depi e nèg yo la yo menm ki nan tout kwen kap chache ayisyen, depi yo pran, depi yo pran ayisyen an, ebyen se. se biznis yo fè yo fè ansanm avèk ayisyen an ebyen la mezanmi se vrèman tris e mesaj map voye la bay bay mesye leta lè yo kwaze yon ayisyen sendomeng egzanp yo kwaze w jodia la ebyen ou bay 7000 goud pou yo lage w ebyen demen ankò ou bay yon lòt yo kwaze ankò ou bay yon lòt 7000 ebyen sa retan egal a 14000 ebyen la mesye leta mande w e fon manèv E jis pou n wè, Ayisyen sa yo menm k ap sibi vye zak sa yo Sendomeng, alò m panse ke Ayiti, si yo genyen 14 mil goud isit lan la, ebyen, rive Ayiti, gen anpil bagay y ap kapab fè ansanm avèk 14 mil goud sa a. Lè yo chanje l, paske y ap kapab fè anpil bagay avè l. Alò se kreye yon mwayen, ebyen la a, e. mete sekirite nan peyi a ebyen pou pèp ayisyen la li menm pou l antre lakay li pou l al viv lakay li e pou l travay lakay li ok paske imajine w si lakay te gen sekirite ebyen jounen jodi a la lè lè lè e lapolis pran yon pran yon ayisyen ebyen ayisyen li menm li pa t ap janm bay 14 mil goud ebyen e pou liberasyon l li tap met li tap met men li tap met nan tèt li avèk 14 mil mil goud sa ki nan menl lan ebyen li pra li pral ayiti lap travay lap chita lakay li men akoz de nou menm mesye leta ankò akoz de ou menm menm ebyen ki fòè ayisyen nan tout mond lan pati E kòm si se zak yo te fè nan peyi a yo paka tounen. E nou menm etan ke on leta on leta sousou san karaktè ebyen jou an jou sa vin pi grav pou pèp la ebyen nou menm nou pa janm wè anyen pou n fè alevwa pou n ta di. Mezanmi sa vrèman fè wont se sèl Ayiti ou wè yon pè yon ou wè yon pèp imilye konsa e ou pa jwenn yon grenn moun kanpe e ta e ta e swadizan dirijan ebyen ki pou ki pou di e pèp ayisyen an men sa n ap fè men men sa nou p ap fè anyen E kounya bon dosye rive joun mwen la m tande Ariel Henry kounya la pou yon ayisyen pou yon keseswa ayisyen an pou vwayaje nan peyi etranje kounya la m fè konnen fòk se Ariel menm ki pou siyen ebyen pou deplase nan peyi a. Sa vle di ke Claude Joseph ki genyen mannèv la lap fè pou pou l ede pèp ayisyen an soti nan kriz li ye la jounen jodi a, ebyen la ou pral tande Claude Joseph li pap siyen pou Claude Joseph e vwayaje. Ariel Henry mwen menm zin devlope Ayiti jodi a la m voye di w si w panse Se pantalon ki sou ou, ebyen mwen vle di w manti, se jip ki sou ou.